Nou di bonswa, bonswa a tout lè fanatik kap koute nou sou rezo a, nou salye w dan le non de Jezi. Koman nou ye? Nou gen lontan nou pa pase nan kay la. Donk jodi a nou vini ansanm avèk E video sa ka vrèman enpòtan pou sitou pou nou menm les Haïtiens kap viv au Chili. Donk e lontan nou toujou diw nou la pou nou enfòme ou e de sa ke nou konnen de sa ke nou ka jwenn selon rechèch bagay ki difisil a dekouvri tou pa vre paske nap repale w de modis mos

Alòs se youn nan e langaj chilyen yo itilize ki fè e nou menm e etranje sitou pou nou menm ayisyen nou tou nou gen pwoblèm avèk langaj la. Ou ta imajine w si w pase Sendomeng oubyen ou te aprann espanyòl, bon li pa t osi fasil paske nou konnen elèv Ayiti yo pa t tèlman renmen espanyòl ke sa. Donk se kounye a anpil elèv ap bay espanyòl valè li Men, elèv Ayiti pa t renmen espanyòl ke sa. Donk, ou te ka jwenn petèt yon 5 pou san elèv ki te, malgre yo te konn fè pwen nan espanyòl, men pa paske yo te renmen l vre. Alò, vrèman espanyòl Castellane nan, w ap wè Kolonbyen an pale li, Venezyelyen an pale li, e dominiken an osi e men wap pral wè e chilyen yo gen 2 rezon 2 rezon ki pemèt ke nou pa nou difisil pou nou tande langaj yo e malgre w gon ti tan nan tè ou santi langaj la lou pou ou premye rezon an paske chilyen yo menm yo pale trè rapid yo pale vit jan yo pale espanyòl la, e dezyèmman, yo pa pale bon jan espanyòl castellano a, e tankou espanyòl Sendomeng pale, espanyòl Pewou pale, espanyòl Venezyela pale, espanyòl Kiba pale, espanyòl Kolonbi pale, donk se pa espanyòl sa a yo menm yo pale, yo gon yon dyalèt andedan espanyòl sa a yo pale isi a yo rele modismo, Ebyen mo 10 mo sa a wa pral wè nan tout 26 lèt alfabèt fwansè ke nou genyen an e yo menm espanyòl la genyen 28 men nan 28 la alò e nan 28 la yo mwens 2 ladan l nan dyalèkt yo pale a genyen 2 ladan l yo yo retire si ki se w avèk zèd la. Z epi W nan 26 lèt alfabèt franse a nou genyen yo menm yo gen 2 lèt sa a ki pa nan 26 lèt pa yo a. Donk yo gen 2 lèt ki ebyen e kòm te kapab di ki ranplase e Z avèk W a se CH. CH ki pwononse kòm ch CH, donk se li menm ke yo genyen. Apre sa yo gen ABCD, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S, O, P, Q, R. Yo gen tout 26 lèt la, men yo pa genyen W, yo pa genyen Z la. Donk wap pral wè, nou panse videyo a lap endipe long pou nou ta ba ou tout modim nou sa yo, e ke yo menm yo genyen an. Donk. Pawòl sa yo difisil pou n ta tande e se si yo pa ansenye w menm si w ap etidye isi a yo pa ansenye ou yo. Donk se bagay ke ou la pou w aprann pa ou tim nan peyi a. Men si w fè yon rechèch apwofondi, ou kapab vrèman dekouvri ebyen mo sa yo gen anpil nan yo w ap tande moun di w, w ap kapab jwenn ebyen sinifikasyon yo. E gen anpil nan mo sa yo tou, menm chilyen li menm pafwa lap li di l men pa pwonose mo a jan ke l ta dwe pwonose ebyen menm dyalèk sa ke l genyen an. Men se le pli souvan w ap wè chilyen ki pwofesyonèl la lè y ap pale yo ou kapab tande plizoumwen yo pale bon jan espanyòl la paske espanyòl la li menm li pa ekri diferan se menm jan l toujou ekri sòf pòtigè a paske pòtigè a li menm li diferan nètman a espanyòl. Men, lè se espanyòl k ap ekri, nenpòt peyi k pale espanyòl la, menm si w pa ta ka pwononse l byen, men depi w ka ekri l, y ap wè l. Donk, Chilyen yo menm, atravè modin, se yon mo sa yo genyen an ki pa anrejistre nan diksyonè, men yo itilize li, donk avèk li, nou difisil. pou nou kapab vwèman e tande yo. Nou pwal vwèman ebyen e ale ansanman avèk ou. Nou gen dwa pa wè tout 26 lèt la. Paske nou pa vle videyo a twò long. E sou renmen videyo a ou pataje l. Ebyen nou ap kapab vwèman ebyen kontinye avèk rès ebyen lèt yo. Poukisa paske ou menm kap viv chili ebyen se nan peyi yo ou ye. Ou konn tande ou ka pale 2 mo spanyòl, ou tande spanyòl, men mo 2 mo sa yo fò w ta kapab konprann yo, aprann yo, paske pliske se li nasyon an itilize, ebyen nan peyi w ye, il fò ke w aprann yo. Menm lè ou pale bon espanyòl, ou vini ou pale espanyòl la y ap tande w, men lè se yo k ap pale gen anpil mo y ap di w, li ka difisil si w pa pran san w pou w byen tande yo, li ka difisil pou w tande yo. Pran pa egzanp, lè nou pati nan lèt A, nan lèt A yo genyen

Afin ke pou pa rete nètman endiferan paske wap viv nan peyi ou bezwen konnen. Donk kisa pou nou fè? Ann met may nou deyò paske nou konnen nou menm ayisyen son pèp ki vrèman entèlijan. E li gon lòt mo ki vini avèk li ankò. Prenons pa egzanp lè w ale nan lè menm lèt a sa toujou, li gen lapa. Lapa sa ki se montalse. Lapa. Lè ta di w lapa, montalse. Montalse a li byen pwononse ki se monte sou bil.

Alchike ou a alcha. Donk sa se yon pawòl ke yo menm yo pale. Ebyen nan Sul yo pa vrèman itilize mo sa isi nan Santiago. Donk yo gen kote yo di ou al lote. Lè yo pale ou de al lote a, Chilyen an ka di ou al lote ki se desoldenado, sin reglas. Sa vle di yon moun ki deregle ankò, yon moun ki dezòdone, yon moun kòmsi pa gen bon sans. Konprann se sa. Ou byen lè moun ap pale ansanm avè w li di w al lòte. Mwen menm m konn jwenn Julie k ap di m sa nan travay la. Al lòte. Lò lè l di w sa ki sa w pral konprann. Donk gen de se bagay moun ap di w ou pa ka konprann yo rete diferan e poutan pafwa yo vèkse moun nan vèkse w a sa se yon gwo vye koze. Lè moun nan di w se yon moun ki deregle, yon moun dezòdone ke ou ye.

Se mo espanyòl la sa, men isi andedan Modimno a, e si li yon pale a, yo di w al tilo. Moun nan rele w la, li di w al tilo, se yon bagay ke di w pral fè kounye a, se yon bagay ke li di w li pral fè dan yon segond. E nou ap avanse, ebyen, lè moun ap pale ansanm avè w, li di w al toke. Pwen nou pa egzanp nan sa p sot pase chili la pandan ebyen prezidan pinye la te mete ebyen e militan yo deyò yo gon bagay yo te di w toque este queda donk sa vle di militè sa yo ap tou soti nan lari yap rete donk lè yo di w al toque a se yon pawòl ki vle di hacer algo de inmediato al toque

Moun nan ka di w Joe Ando an pa Joe Ando Joe Ando a pa tou Joe Ando a pa tou Sa vle di mwen menm mwen ap mache san lajan Men mo a menm se Jono Tengo e Jono Tengo Dinello o Joe Ando Sin Dinello Donk se konsa ki ou te ka di l Li di w Ando a pa tou a sa vle di

tout 26 sa lèt alfabèt franse a sòf ke yo mwens 2 nan yo ki ranplase W epi ebyen Z la ki ranplase pa CH vrèman ki konpli 26 lèt alfabèt franse ke yo menm e yo pale a. Donk nou panse lèt A anpil nap senpman fin ba oul videyo a trè long epi e nap kontinye de lèt a lèt chak fwa nou jwenn opòtinite pou nou moute yon videyo nap vini ansanm avèk li jiskaske Ebyen pou nou kapab vrèman ebyen montrew e modim, modis, mo sa ke sil yo pale ap pale ansanm avèk nou ki difisil a tande e lòske yo pale rapid menm si w te tande 2 mo espanyòl paske mwen menm nan travay la m konn sibi sa m konn ap pale ansanm avèk moun yo la sitou pou ou menm lè se lekòl ou te aprann espanyòl la ou itilize tout règ yo nèt Men konsa tou, Chili an li menm, lè w ap wè nan itilize règ, w ap wè nan itilize, ebyen tout e sans mo a, e kòman e pwonose a frè m, se kò yo ap fè ginen Chili an, depi Chili an pa fòme vre, li p ap tande, se modis mo li l ap foure sou ou, ou gen dwa ap tchwete tèt pale la frè m, si w pa bat pou w aprann langaj pay la, ou ka fè bou, ou ka bouke fè kò vè. M kon jenòm la tout jounen m ap goumen avè l nan travay la, pase lè m pale espanyòl la klasik,